Bonjou bonswa tout moun nou kontan avèk ou jodi a ki se jeudi 2 octobre 2025 lan ou sou radio tele konfyans nou vin baw news ba ou bon jan enfòmasyon kap domine aktyalite a. Lèzetazini anonse gwo nouvèl Donald Trump frape pye l atè pou fòs sipresyon gang yo nan peyi Dayiti. Ebyen nou pral ba ou anpil detay sou kòman fòs sa pral deplwaye e ki ansanm mezi ke Donald Trump li menm li pran avèk Depatman Deta Marco Rubio pou fòs sa rive an Ayiti pi vit ke posib epi nou vini tou avèk anpil enfòmasyon pou ou sou kòman rantre lekòl la te fèt ayè mèkredi premye oktòb 2025 lan kote yon pakèt kote nan peyi a te kòmanse gen ti pwoblèm pou kesyon rantre lekòl la notamman nan Gonayiv, men nou vin avèk anpil detay pou ou tou sou fason ebyen eh gouvènman an te lanse ane skolè la nan depatman Nòdès peyi a, ki kantite kriz ki te genyen e ki ansanm pèsonalite ki te prezan nan lansman sila. Jodi jedi 2 oktòb 2025 la se Fen manda fòs e misyon miltinasyonal apui ak sekirite a ke Kenyan yo jiskaprezan ap dirije, ki te dwe deplwaye 5 mil polisye anviwon nan tout peyi a, an nou di sitou nan fwaye gang yo, ki te dwe genyen divès baz avèk yon pakèt materyèl ki pou te pèmèt ke yo trake bandi anndan peyi a, Nou pral fè bilan pou mesye Kenyan yo a pati de fen manda sa a e nou deja genyen moun ki pou ranplase yo. Nou pral ba w tande ak gade yon seri de eleman enfòmasyon ke w pa t janm konnen sou fòs Kenyan nan ann Ayiti. Se enfòmasyon sa yo nou pote pou ou ak divès lòt ankò nan nimewo, nan videyo sa a. sou televizyon pa w la, medya pa w la ki se Radyo Tele Konfyans e Baw News. Jan nou sot anonse w li an, nou genyen Lèzetazini ki frape pye yo atè, ki di fwa sa a ak rezolisyon 27 93 la ki kreye fòs sipresyon gang yo nan peyi dayiti yo pral fini avèk gang yo nan peyi a e yo pap sèlman pran ti mesye a sapat yo men gang a vès yo moun kap bay lòd moun ki bay zam ki nan sektè politik ak ekonomik lan nan peyi a mèt ranje kò yo paske fòs sa li menm Li genyen manda non sèlman pou li fè entèvansyon nan fwaye gang yo pou yo kapab ratibwaze sa gen la an tèm densekirite, men tou yo pral vin manyen moun ki gen sanksyon Lèzetazini, Nasyonzini avèk Kanada nan degwenn yo e yo kapab swa arete moun sa yo e si genyen rezistans, si genyen zam ki pran, si moun sa yo fè tèt yo sanble avèk gang a sapat yo, ebyen jan moun yo di a, a mwen da kasan, y ap mete siwo. E poutèt sa, pou yon deplwaman rapid de fòs represyon gang yo nan peyi Dayiti, Lèzetazini gen tan mete an branl dezyèm etap nan batay la ki se reyini sòlda paske se pa yon bagay polisye menm jan avèk Kenyan yo, se yon aksyon militè ke yo pral vin fè nan peyi Dayiti, ebyen yo kòmanse prepare yo la pou rasanble moun, rasanble mwayen, epi pèmèt aske rapidman fòs la li deplwaye nan peyi Dayiti. Men pou fason Marco Rubio pale a, pou fason Marco Rubio li menm li salye vòt sa nan konsèy sekirite Nasyonzini ki etabli rapidman fòs sipresyon gang yo nan peyi a, gen anpil moun ki voye je gade Venezuela, voye je gade fòs ke ebyen Lèzetazini gentan genyen ki prezan nan rejyon la ki konpoze danviron 5 mil sòlda ameriken. ki di yap batay kont dròg nan rejyon an notamman dròg ki ap soti nan oubyen kap trafike nan peyi Venezuela, anpil ekspè ke nou resevwa mande tèt yo eske se pa fòs sa ke Lèzetazini pral rapidman deplwaye pa bò isit pou yon entèvansyon pi rapid Annatandan yo fè plas avèk fòs sipresyon gang yo ki li menm deja an preparasyon. Se pou nou di w ke jodi a la tou gen anpil kè kase e bò kote gang yo paske finalman bagay sa yo rele fòs sipresyon gang yo li konkretize e nou wè jan non an di l lan yo pa di fòs Pou Amadoure, pou Dodo Meya, pou Tete Lang avèk gang yo di fòs pou yo siprime gang anndan peyi a. E menm moun sa yo ki nan yon premye tan te kontan paske fòs sipresyon gang yo ap vini ann Ayiti e ki t ap mande sa, gen ladan yo ki kòmanse mete 2 men nan tèt, se anpil rèl kay makorèl paske yo wè fòs sa a anplis de pouvwa ke l ap genyen pou li fè operasyon san l pa bezwen mande leta ayisyen otorizasyon, paske nou nan chapit 7 Nasyon Zini ki di ke nou se yon peyi ki vin konstitiye yon menas pou konsèy, an nou di pou sekirite nan peyi, nan mond lan, banm reprann pou nou, chapit 7 Nasyon Zini an, nou deja ladan li, e chapit 7 sa di ke, ebyen, nou Se yon menas nou reprezante, yon menas pou sekirite, ebyen, e tout planèt la, mèdam, mèsye. Donk kounye a la, èske, e, piske nou, e, kreye fòs sa a, nou te mande, e, pou gon fòs konsa nan peyi a, enben, e, moun sa yo tou, e, ki gen zanno kay òfèv yo, pou laplipa, kòmanse pè paske, enben, e, pap gen patipri. Fòs Sipresyon dè Gang nan ap kapab arete moun ki sèvi entèmedyè pou gang yo, jan nou sot di w yo, ki ap jere kesyon bal ak zam pou yo, k ap ba yo lòd, k ap voye yo fè kidnaping, k ap voye yo kraze brize nan konkirans delwayal nan sektè prive a, k ap voye yo boule lòt biznis pou kapab pèmèt yo gen monopòl anndan peyi a. Ebyen anbasad amerikèn li menm depiw wè depatman deta lage depi nasyonzini pale ebyen nou gen Henry Wooster ki se anbasad etazini nan peyi dayiti li menm li deja replike e nou wè non sèlman yo pale sou fòs sipresyon gang yo salye vòt sa nan Nasyon Zini, nan Konsèy Sekirite Nasyon Zini, men tou yo raple ke yo te genyen anpil lajan pou kapab ebyen pèmèt arestasyon oubyen netralizasyon gang sa yo ke nou pral site la. Yo di Lèzetazini ofri milyon, plizyè milyon dola ameriken pou arestasyon yon seri de chèf de gang nap pale yo ekri nan piblikasyon yo fè a, Barbecue Vitelhomme avèk lanmò 100 jou li anbasad la dekri poukisa yo mande pou ke yo arete moun sa yo ebyen yo repwoche yo anlèvman yo touye moun yo touye sitwayen ameriken yo tante touye sitwayen ameriken avèk militè ameriken yo anlve yo kidnape ayisyen avèk sivil ameriken Yo detwi byen, yo detwi veyikil, machin anbasad amerikèn, yo masakre epi yo fè yon pakèt zak teworis kont sivil ayisyen epi yo mete sou plas yon rezo trafik ilisit. Parlan de trafik ilisit, n ap rapidman dekri pou ou ki se trafik dwòg, trafik zam ak bal, avèk trafik moun. Epi lòt bagay ke anbasad la raple ke yo repwoche gang yo se le fèt ke yo ap eseye kontourne sanksyon amerikèn yo. E yo repete ti fraz sa a, e n ap di pou ou rapidman, Que l'ère de l'impunité est terminée, AC, Aidez-nous à remettre l'avenir d'Haïti entre les mains des Haïtiens. Donk sa se pawòl anbasad Etazini nan peyi Dayiti. Men an nou rapidman kounye a vini sou rantre lekòl la avèk ou pou w kapab konprann kòman jounen premye oktòb la te pase yè, èske te genyen manifestasyon nan lari a jan Guy Philippe t ap anonse sa, jan plizyè enfliyansè t ap pale sou rezo sosyo yo, ebyen se te yon revolisyon Rezo sosyal se ton revolisyon sou Facebook tiktok ak youtoub pale anpil ebyen e pat gen anyen ki te fèt nan lari a vre revolisyon Guy Philippe lan bwè lwil kounya la eske rantre lekòl la li te pase byen nou kapab di w ke genyen anpil kote e te genyen aktivite pou rantre lekòl la Gen sitwayen ki te pran angajman yo pou bay kit pou rantre skolè la, se yè premye oktòb la yo te pwofite fè sa, men n ap sitou voye dronn nou la nan Fò Libète nan Olèpèch yon lokalite ki rele Kazo. Ebyen se nan lokalite sa a ke gouvènman an avèk KPT a te chwazi lanse ane skolè 2024, 2025 lan. Pou te fè lansman sa a, yo te reyini avèk anpil otorite nan lekòl nasyonal Marquillon nan lokalite Kazo. Se te an menm tan inogirasyon lekòl sila a ke FNE li menm li fenk konstwi. Mezanmi o! Gen koze wi nan larepiblik. Atò pou Sterline Civil ki antre an fonksyon nan tèt FNE an fevriye 2025 lan la, epi ki ranplase bonè bonè nan mwa septanm 2025 lan, ebyen yo pa menm kite l gen tan fè inogirasyon lekòl sa ke li menm li te rive konstwi avèk lajan FNE. Yo lage chal bare dèyè ti kòmè a, enben yo pran djòb la nan men l, tan pou yo pa ta mete Sterlin atè, n ap di w sa e n ap ba w verite sou kesyon sa, se ke. Smith Augustin oblije fè yon sèl avèk Claude Joseph. Wi, sa w tande a, se vre. Smith Augustin avèk Claude Joseph retounen zanmi ankò. Hein, yo rekonsilye sou do Sterlin Civil. E pou yo kapab sele, pou yo selebre, pou yo kapab, ebyen, bay yon senbòl a rekonsilyasyon sa, yo nonmen Élisée Courlagène kòm direktè jeneral Fon Nasyonal Edikasyon. E Elize Kolajèn li menm, li jwenn frè m nan la a nan inogirasyon lekòl flanban nèv sa a ki se Ecole Nationale Massillon, Makiyon, nan lokalite Kolajèn nan Olepèch, depatman Nòdès. Ebyen, se gwo diskou wololoy misye fè bò kote minis edikasyon nasyonal ak fòmasyon pwofesyonèl la, Antoine Augustin, avèk tout ebyen zanmi sa a. ki se anbasadè Lafrans lan nan peyi Dayiti, Antoine Michon, avèk tout yon seri patnè edikasyon nan peyi Dayiti, n ap pale la de unesco, de UNICEF avèk Pwogram Alimantè Mondyal, pam nan. Ebyen, youn nan bagay n ap fè w remake nan inogirasyon sa a, avèk lansman ane akademik 2024, 2025, 2026 la, Se Hans Ludwig Joseph ki fouye pye l nan tchaka inogirasyon an. Piske misye se nèg Nòdès, e se yon nèg ki nou ta kapab di pratikman an kanpay, paske misye panse atravè aksyon sa yo l ap poze nan tèt ULCC, l ap kapab rive nenpòt ki bagay nan peyi a, sitou nan depatman Nòdès peyi a, e byen misye li menm li. e te rann ni nan inogirasyon an. Fòk nou di w misye rive trè ta nan aktivite sila e se pa de manch long ki te deplwaye ozalantou direktè jeneral ULCC a Hans Ludwig Joseph. Sekirite ke anbasadè fransè a pa genyen, minis edikasyon an pa genyen, direktè jeneral FNU avèk yon pakèt lòt pèsonalite ki te la pa genyen se yo menm ke Ebyen Hans Ludwig Joseph te genyen nan okazyon inogirasyon ak lansman ane skolè 2024, 2025 la nan lokalite Kazo nan Haut les Perches. E nou pral montrew yon lòt videyo pou konprann rapidman kòman Hans Ludwig Joseph son nèg ki revoke. Nap tounen pou yon lòt emisyon sou kesyon sa pou nou ba ou plis detay, pou nou ba ou rezon ki fè yap revoke misye. Dwòn nou ki te sou plas nan moman an nan Makiyon, nan lekòl nasyonal Makiyon, te remake kòman anbasadè Lafrans lan pa t bay mesye Hans anyen pou regle pou li, pa t menm gen salitasyon, pa menm gen akolad jan sa konn fèt, E nou pral montre ou kòman yo pral, ebyen, kòman Hans Ludwig Joseph li menm li pral kite espas la lòske li wè ke li pratikman pa jwenn menm akèy ke l konn abitye jwenn yo nan men moun ki fè pati, ebyen, kò diplomatik la an Ayiti. Ebyen sa wap gade la se Hans li menm kap kite lekòl nasyonal Makiyon nan Ou lè pèch paske misye rann li kont ke finalman li se li pou kont li Hans Ludwig Joseph c'est un homme seul e depi ou wè ou rive nan faz sa se prèske revokasyon e nap tounen sou dosye revokasyon pou nou montre w ke efektivman Sa ka rive ke fen mwa a pa pran Hans kòm direktè jeneral ULCC. Nou prale rapidman kounya pou nou kapab mete yon fen a emisyon sa a sou Radyo Tele Konfyans, pale ou de yon lòt dosye. ki se remaniman ministeryèl men pwiske tan an, pwiske se yon kenzèn minit de videyo ke nou pwomèt ou an atandan ke nou fè plis, donk remaniman ministeryèl la fòk nou di ou ke son bagay ki ap prepare la pou 15 oktòb kap vini la an nou di semèn 15 lan ap gen remaniman ministeryèl, eske Alexis Théphuzeme ap tonbe, eske lap rete? Nou pral ba ou kisa ki ka fè misye tonbe e kisa ki ka fè misye kenbe pouvwa a jiska 7 fevriye 2026. Men se ap pou yon lòt videyo sou chanèl pa w la, Bawnews, Radyo Tele Konfyans. Ankouraje nou nan yon like, yon pataj, yon abòne, sitou yon kòmantè pou kapab di nou sa w panse de travay sila e de diferan pwen ke nou abòde yo. Babay tout moun, alapwochèn.